Salut tout moun, jodi an mwen vini a yon video pou nou menm euh, Video sa li pa tipikman spirituel men Kanmenm li se bagay ki spirityèl, paske se de bagay ki pral ede nou, paske yo se, paske se baz vi a. Anfèt, jodi a nou pral aprann 3 bagay ke nou konn abitye tande, men nou ka pa pat bal twòp e atansyon oubyen pa li pat bal twòp valè. Nou pral aprann 3 bagay sa yo, otomatikman ke nou menm nou aplike yo nan vi nou, ebyen li trè fasil pou nou kapab e reyisi vi nou. Petèt si m ap di si nou fè twa bagay sa yo nou kapab reyisi vi nou, m panse anpil nan nou menm kapab poze kesyon sa. Bon, èske frè Lerice li menm li reyisi vi l? Poukisa li pale bagay sa? Poukisa l ap di l? Men ban m di n, se de bagay ke mwen aprann e ke m vle pataje l ansanm avèk nou, paske otomatikman ke nou aplike l nou ap santi lapè nan lespri nou. Gen moun ki konn menm panse reyisi vi l se lè ke l rich. Non, ou ka rich, ou ka gen tout lajan w konnen gen nan mond lan poutan w pa reyisi vi w. Paske reyisi vi w, li plis ke sa. Li gen de, an di, de ti prensip ke nou menm nou dwe aplike, ki kapab vreman fè nou konprann sa sa vle di reyisi vi nou. Sa l vreman enpotan pou nou pou nou konprann sa. Nou kapab, jan ke m di an, nou kapab gen lajan poutan nou pa reyisi vi nou. E konsa tou nou kapab pòv e ke nou reyisi vi nou. E li pral depan de kòman nou reyisi vi nou. Eske nou pa konn remake sa ke yon moun ki pòv men ki byen fòme, moun sa l toujou plis humble ke yon moun ki mal fòme e pi moun nan rich. Ann di de moun ki fè lajan ke li pat konn si li tap vin gen lajan epi li gade l wè l gen lajan epi menm moman ògèy li menm li pran l anfèt se rezon sa k fè ke jodi a nou pral pale de 3 bagay sa yo ki kapab ede nou reyisi lavi nou e. Pa egzanp, sonje, Tout kote nou kapab jwenn mal ou mèt konnen gen byen ladan. Tout kote nou wè mal gen byen. Tout kote gen mal gen byen. M pral ba w egzanp. Ou konn wè aktyèlman la nan peyi nou e sitou Ayiti kote ke de bandi ap kidnape de moun, y ap tiye yo, fè tout bagay ki mal. Poutan, anpil nan yo menm, malgre tout sa y ap fè a, yo gen konpasyon pou moun wi. Dèfwa nou konn tèl, nou kapab tèlman etone tande sa m pral di an la. Wè moun sa yo? Anpil nan yo gen dwa rive nan wayòm syèl la e ke nou menm ki swadizan pa ladan l nou pa rive. Paske gen de bagay de baz ke nou pa konnen pou n fè yo. Se de bagay sa yo ke jodi an m ap di nou 3 bagay sa yo otomatikman ke nou aplike yo nou kapab reyisi vi nou. Paske l se baz, gen anpil moun ki reyisi ladan l konsa, gen anpil moun ki kapab temwanye de bagay sa yo. Se rezon k fè jodi an ke m di pou m pale de bagay sa yo ansanm avèk nou. Anfèt, m kapab di nou ke, e, m kapab klè ansanm avèk nou. Twa bagay sa yo, yo se, premyèman, ki se renmen tout moun. Dezyèmman, ki se fè byen. Oubyen n te gen dwa pran fè byen an kòm avan, epi renmen tout moun an dezyèm. Epi twazyèm bagay la ki se sousye pou tout moun. Sousye pou tout moun nan vle di, kòm si pran konpasyon pou tout moun. Menm jan w te ka sèvi rich la, ou sèvi pòv la tou. Sa vle di tout moun dwe ladan l. An fèt, se de bagay sa yo ke nou ap pale jodi an. San bagay sa yo, li enposib pou nou kapab ta menm rive pou n di ke nou kapab reyisi vi nou otomatikman, ke nou aplike bagay sa yo nan lavi nou. E sa m di nou an la, li reyèl. Nenpòt moun ki. Aplike bagay sa yo nan vi yo, ebyen moun sa yo, yo prè pou yo kapab reyisi lavi yo. E, pou ki sa m di, fè byen ak tout moun? Fè byen ak tout moun, vle di ki sa? Vle di. Ebyen pa fè moun nan mal. Paske menm Jezi Kris, lè l te sou latè, l te ansenye avèk moun ki t ap suiv li yo, ki swadizan dè apot, dè disip nou kapab rele yo konsa. E moun sa yo, yo te dè moun li te konn ap ansenye sa. Li di yo toujou priye pou ènmi yo. Kidonk lè yon moun ap fè w mal ou menm, youn nan bagay w ap gen pou w fè se fè l byen ou menm. pa fè l mal. Paske, benediksyon ke moun nan li menm li ap jwenn nan, e ke benediksyon ke ou menm w ap jwenn nan, se pa moun nan k ap ba ou l, men se kot Bondye. Se kòmsi m ta di w, ou te fè yon djòb pou yon moun, epi ou fin fè djòb la, kounye a moun nan pral peye w. Se sa k fè ke li vrèman enpòtan pou nou aprann fè byen ak moun. Paske, lè nou fè byen ak moun, byen vin, byen vin jwenn nou otomatikman. Paske byen rale byen. Limyè rale limyè. Ki jan m kapab reyèlman fè byen ak yon moun? Èske si yon moun ta gen yon valiz lajan oubyen bous lajan li ta tonbe atè li pa wè l e ke l tonbe atè, èske m ka di se pou mwen l ye? Nou gen yon pwovèb ke n toujou di, nou di, a bagay atè se pou chen. Otomatikman ke nou di sa, nou konsidere tèt nou tankou chen. Paske chen an li menm li pa gen yon kote pou l manje fiks. Dèfwa, li konn pa menm. Gen yon mèt, men, pandan ke l pa gen yon mèt la, sa, sa pa vle di ke li pap viv, fò l viv. Men a ki sa l viv? Li viv se atravè de bagay ke li menm li jwenn nan lari. Eske nou la? Se atravè de bagay ke li menm li jwenn nan lari. Se avèk bagay sa yo ke li menm li kapab viv paske si l pa manje yo sa l jwenn nan lari an, kèlkeswa l te voule l pa t pou li l tonbe atè, li p ap ka viv. Ebyen li pa gen li pa gen lòt kote pou l kapab ale. Men antanke nou menm ki imen ki sanble ak Bondye, ki se pitit Bondye, ebyen nou pa ka wè yon bagay nan lari pou n di se pou chen l ye. Non, tout sa ki pa pou nou nou dwe remèt li. Paske. Nou dwe onèt ansanm avèk frè nou yo. Paske Jezi Kris te di yon bagay, li te di ke, Renmen pwochen nou menm jan nou renmen pwòp tèt pa nou. E dezyèm, e te premye kòmandman an se renmen Bondye avèk tout kè nou, tout fòs nou, avèk tout nanm nou. E dezyèm kòmandman an, ki se, se te ki sa? Se te renmen pwochen nou. Kidonk pyès moun pa ka di li renmen Bondye Epi l pa renmen pwochen. Eske se yon pwochen m gen yon bagay ki tonbe nan lari an, eske m pran li pa pou mwen? Paske dèfwa ou pran bagay la ou pa konn ki mal ou fè moun nan. Dèfwa kòb sa ou pran moun nan tonbe a, dèfwa se kay li pral peye avèk li. Si l pa peye kay li, li pral mete l pral mete l deyò. Eske ou panse lè moun nan pa pèdi kòb sa ou pran l, eske ou panse se mèt kay la k mete l deyò? Non se ou k mete l deyò. Paske si ou pa t pran kòb sa k te tonbe atè oubyen si ou te ede l jwenn li, ebyen definitivman li pa t ap deyò. Li t ap yon kote, e kote ke li t ap ye a li t ap gen aksè pou l kapab pou pou l kapab byen dòmi kapab manje men lè w ale w pranl lan e li pat pou w deja enben ou fè moun sa mal sa fè nou fè byen nan tout sans nou pa dwe gen moun ki rich gen moun ki pòv pou n sèvi n sèvi tout moun tout moun ki nan ki nan bezwen n sèvi m pap sèvi l paske m di a misye gentan gen twòp lajan m pa m pa oblije sèvi l non wap sèvi moun ki nan nesesite a moun ki nan bezwen moun ki nan bezwen an ki se rich la k nan bezwen an ou sèvi l si se pòv la k nan bezwen an sèvi l Paske, sonje, e nou tout nou se pitit Bondye, e nou la pou n sèvi tout moun. Paske Jezi Kris te vin sou latè, li pat, li pat, li pat vize yon kategori de moun li dwe sèvi, lòt la pat sèvi, li te sèvi tout moun. Sa fè li enpòtan pou nou kapab fè byen. E, jan ke m te di, premye a n kapab rele l fè byen, dezyèm nan m te di renmen tout moun. Lè nou renmen moun yo, l ap enposib pou nou fè yo mal. L ap enposib pou yo fè, pou nou fè yo mal. E nenpòt lè ke nou chwazi renmen moun yo, eben nou vin jwenn moun ki renmen nou otomatikman. Nou p ap renmen yo paske nou bezwen yo renmen nou non. Men, lè nou renmen yo, sa vle di nou ap sèvi yo. Nou ap konprann yo. Nou ap fè sa, nou ap ede yo fè sa ki bon an. Nou p ap fè sa yo ki, nou p ap fè yo fè sa ki mal. An pran egzanp, yon moun ki di l gen yon madanm. Ke l renmen madanm ni anpil. E ke moun sa, li achte de bagay pou l ba pou l ba madanm sa fimen, de bagay ki pa bon. Oubyen li antrene madanm sa, paske m konn tande de moun ki konn ap di sa, konn ap di a, monchè si m kon madanm la monchè m pa gen pwoblèm la non men pou m kapab voye l travay avèk avèk avèk avèk lòt gason. Eske sa son prèv ke moun renmen l? Non, non sèlman ou fè madanm nan fè yon bagay ki pa bon, men moun l al fè l avè l la tou, li li fè de bagay ki pa bon tou. Lè konsa, ou fè ou rann tou lè de moun sa yo peche, paske nenpòt moun ki fè peche, sonje, moun sa yo p ap ka antre nan wayòm Bondye a si yo pa repanti yo, paske anyen ki sal p ap kapab al jwenn Bondye. Se sa k fè l vrèman enpòtan pou nou aprann vrèman konnen pou nou kòman pou nou renmen moun yo, paske san sa, l ap difisil. L ap vrèman difisil san sa pou nou renmen moun yo. Nou dwe aprann renmen moun yo, paske renmen moun yo, li se yon bon bagay. Enben, lè nou renmen moun yo, Nou sèvi yo, paske menm sa nou t ap fè pou tèt nou an nou fè l pou yo. Renmen moun yo, nou dwe bay moun yo tou. Nou dwe bay. Lè m di bay la, nou pa ka, nou pa ka gade yon figi moun pou n bay, nou gad figi yon lòt moun nou pa bay. Otomatikman moun nan nan bezwen ke nou wè l nan bezwen ke nou gen nou bay. Paske sonje, sa w resevwa se pa, se Bondye ki fè w jwenn li. Se sa k fè m pa ka konprann anpil moun nan mond sa, ki rich, se pa paske nou rayi nou gen pwoblèm ansanm avèk moun ki rich yo. Men dèfwa moun nan rich epi l kenbe lajan yon kote epi gen yon pil lòt moun k ap mouri grangou, li pa ede yo. Sonje si moun sa a mouri jodi a, l pa pral ak lajan yo. Li pa pral an rant, li pa pral anyen l fè. Se sa k fè l enpòtan nou menm tou, lè nou vin gen pou n pataje ak lòt moun. Paske se sa Sovè a sou latè l t ap ansenye. Se sa l t ap ansenye sou latè. Paske l pa pral anyen. Ske donk nou dwe renmen moun yo. Nou dwe sèvi yo. Kounya, twazyèm pwen an m te di nou an, nou dwe sousye pou moun yo. Sousye pou moun yo, sa sa vle di? Kòmsi, pran pitye pou yo, pran pas, pran, pran, pran, pran, pran konpasyon pou yo, gen konpasyon pou moun sa yo. Se sa vle di sousye pou moun sa yo. Sousye pou moun sa yo, se gade nan ki eta yo ye pou nou kapab chanje yo, pou nou mete yo nan yon lòt eta. Paske, si nou pa fè sa, l ap difisil pou moun sa yo menm yo pwogrese. Sousye pou yon moun, se menm jan pou tèt ou, ou ta dwe fè menm bagay la pou li. Sousye pou yon moun, se ede moun sa nan tout kapasite ke nou gen. E se si nou wè 3 pwen sa yo, yo rezime sou yon sèl bagay. Paske lè w renmen, lè w fè byen, se pandan w ap sousye pou moun nan, pandan w sousye pou moun nan w ap ede l. Men sa ka rive ou sousye pou moun ou pa ede l. Men si w sousye pou moun ou pa ede l, se kòmsi w pa, e kòmsi, e kòmsi w pa t sousye pou moun sa. Enben, li vrèman enpòtan lè n sousye pou moun yo pou nou ede yo menm jere pwòp vi yo, pandan ke n ap kite yo avèk chwa yo, lib abit yo pou yo fè sa yo vle. Lè m di ede yo jere pwòp vi yo, gen de bagay si moun nan pral tonbe ladan li, avèk lanmou, nou pa di nou pou nou fè l avèk awogans, non, nou dwe fè l avèk lanmou, tandrès. Paske gen de jan ke nou vin sou yon moun, nou ansenye moun sa.